Men se pa sak tou nonm sa non gasonm. Ou konnen depi se mwen ki nan kwizin se bagay tèt chaje nèt. Banm baw gou tant Viviane. Ki mo ti grenn sa? Epi gad jan li fen. On ti vyann mouton wi. Ey jan sant vyann sa ap ba moun pwoblèm la. Kim ak Mimi pa la. Sant lan? Konnen li sot la avèk m la. Mimi! Mimi! Mwen gen nan si tou, Eva chat cho an demi la non. Mimi! Mimi! Mimi! Pran yo pran chat la. Pwoblèm wi. Moun isi pa vle wè chat a moun ak je. Bon moun yo jwenn ou. Mwen de moun pa konn jwe ak bèt an. Dènye chat moun sa p vole. Sa e fè la man. Map priye pito non jan jezi bon. Te granmoun fè sa ou gen pou fè tande jenòm. Gen materyèl m pa gen banm rele yon lòt pi gran. Allo! Oh ayibobo fanmi! Nou anfòm? Wi mon konpè son chat wi m gen lakay la m pa wè, chat la disparèt. Pran yo pran l. M konnen son ekspè ou ye nan domèn sa. Oh m ape jere sa.
Wi wi wi wi m konnen w ka jere sa. Avan midi tout bagay ap regle. Ok.
Enben fanmiy chat la pral jwenn jistis. Enben dakò mon konpè.
Mwen poko poko. Chat la te gon fyèv. M pat ka gade kap soufri m siye m kanpe sou fwontyè yo. Ki bagay? Se lou sa kap di ki fen an wi. Sa vle di mwen jene chat la tou?

Se bon lot timoun yo tap jwenn. Pou pitanm nan li yo pap jwenn. Fom ta gentan rele lekol la pou yo pa mete w nan tablo donè. Ou konnen moun nan zòn nan mechan. Ou pat oblije rele lekol la non manmi. E tout trè wouj sa yo mwen ki pase a. Ou fè mwayèn 9 epi yo baw tout trè wouj sa yo. Pou trè wouj yo man ou konnen bèy yo gen egri nan yo tou depi wap fè gwo mwayèn yap egri yap chèche yon jan pou ba wou. Mezanmi.

Jan w refè kat la tounen w nèf la konsa men efè deyò w tounen w tanbou. Epi deplase devan m. Pita fè m sonje Kalou. Mete pen an la! Bouch a voryen toujou dou. Wi! Di rele se tap glout. W ap manje yon chodyè manje nan 6 minit men w pa fouti fon 6.

Waww Ayiti Ane pase lwa. 80 m te gen edh wi. Kouzen mezanmi e lè w te ye ou konn bagay yo. Anfèt bon Ayiti toujou nan fènwa m poko janm wè bon m pa kit Ayiti nan fènwa m kite l trè lajounen. Bon lal lannwit se nòmal pou l fènwa kouzen. Bon brèf fò w pridan anba fò w pridan.

Dat m pa tande konpè lan m banm gita vo vo sou astabobo konpè Alo Ah John mouche
Bon konpè koman nou ye la e ti moun yo Bon ti moun nan yo la yap bay pwoblèm tout jounen se ekran mwen konpè m pale twòp m pap di l ankò. Efò yo dim pa ranyen vye fè avèl.
Ooh epi mwen gentan jwenn mesaj la jesi reponn mwen Madanl telefòn sa ou menm. Ooh jezi telefòn la gate. Si w pa ta pitit jan m tap tou fè w moute lavil la e ranje. Bon kite liv la e ranje pou mwen. Non ou pa oblije al ranje li deyò non wap jis ban m kòb la map achte pyès yo apre sa map ranje pou ou.
Ban kòb la ak tout telefòn nan.

Ki moun ki konn ranje aparèy konsa vwazin. Yon gason mwen kòmè ki fò nan manevre aparèy konsa. Tout sak gate lap ranje. Ebe vwazin menm gen pam nan la m gen yon la kap banm pwoblèm. Ebe ou paka fè gason lan gadey pou mwen.
Aww. Kote gason m nan. Ou konn ou fò nan ranje bay sa ou konn sa ou konnen m fè m fè afich. Mete sou kay la ebyen yo gentan pote bagay. Radio sa li di se fò li manke jwe fò yo di pou fè jwe fò. E m konnen w ka fè jwe fò. Yo ou mal marye wi menn. Yo evre menn felisitasyon menn ak keswal marye la menn. Ak Christelle. Ak Christelle menn. Yo Christelle pa bon moun non menn. Li bon.
Yo dil pa bon moun ou pa konn jan paran Christelle konn ap maltrete w menn.
Yo bon m pa renmen aparan. Non menn bon konn al lakay ou menm chèz yo pa ba ou menn. Tim pa konn fèm mal. E Christelle menn chaje lòt nèg sou katye a ankò. M pa sou katye a jan. E pa sèl sou katye a l gen gen lòt kote ankò menn. Fò pridan menn Christelle pa bon moun chache yon lòt fanm met nan viw menn.
M vin Christelle so. Non baz li pa bon pou ou menn Christelle pa bon pou ou menn.

Gen lè w ap chèche yon gwo priyè wi pou mwen mete bib la tèt anba. Sa w ap chèche la? Sa m ap chèche la? Mwen kòm m mete nan Apokalips, èske m te oblije ale nan Ezekyèl? Ebre? Pou kote k gen pou mete kòb nan yon bib?

Koman mouye konsa gen lapli. Bon nap viv nan peyi tropical. Kob fè moun cho wi. Depi ou gen gro kob nan menw wap mouye menm wi. Ou pa ta biliv dat. Pou kote gen nan bib pou mete kob. Ou pat ka mete nan lik. Ou gen izay. Epi pa pase granmoun nan betiz.

Ti dam sa gen yon lòk enben lap fè kòb. Jan aplikasyon sa peye byen. Adje nan lekòl la ete bon men gade ti bab antre nan ti foto seksi. Bruno msye al ou pap domi? Tout lane fè wastap. M pa sou WhatsApp non mwen. On ti aplikasyon ki dou konsa wi nou lòk. Ah ou pa pral legliz. Ou mou ta manyen rankontre Jezi. Nou la jenès nou fin wè mò. Mwen ale banm al banm kèk moso levanjil nan lari a. Mwen evanjelize depi se riyèl. Oh ki se ti maten ye wi mwen wè kilè li ye. Bon sa gen de koze lè gen lè pou bay levanjil konnya satan ka manifeste nan tèt ou wi. Kretyen reveye w! Jezi Kris di lap vini kon vòlè! Menm si lavi tèt anba, pa pè! Noe pat pè! Abraham pat pè!

Koman fè antre la man? M pa kite pot louvri kote ou pase? Koman sa koman m fè antre a? Granmoun rantre nou rantre ou pa nan poze granmoun kesyon sa yo. Mezanmi mezanmi mezanmi si se pat jezi yo al avèm maten an. Mezanmi banm rele pas m esplike kisa kap pase nan lari a. Lame Bondye kouvri w ak tout fanmi w. Mezanmi pas. Ou konnen preche maten an la chanprèl barem. Yo barem devan yo barem dèyè. Men m gen lafwa. M fò. Touswit m wè yon limyè parèt nan syèl la. Pòt syèl la louvri epi gon men ki pran m li retire m li mete m chita sou kabann an. Mwen pas son chat m te wè w. Gen lè pase itro tap m kalo. Mwen me kote m kouche m pa wè kenn men vin depoze kenn moun. Sa vle di w fè kòmsi w pat wè lè men an vin depoze m la. Kòman sa sèvitè ki bay ou pa di m. Bon ok pas mèsi bonne nuit. Mèsi pas sa fini la nou kanpe la.

Rele mwen banm diw. Isyèn ou pa prete moun kòb non gasonm. Wi koum genyenl map bay li. Bon cheri sòti. Mwen menm m panse nou ka pretel li wi se pa 30 min goud li te pote avan yè? Wi 30 min goud pou Christelle wi map pretel 100 goud ladann. Papa wap tòde sa w genyen? Sa w genyen? Non yon ti deranjman. Bon se doktè ou ye ou fè peti bikòs bwè youn ladan yo komès la pap gentan kraze? Anfèt.

Ou jwenn monnen an cheri. M baw kò nan. Eh m tap pise tou wi silvouplè. Pise a fasil soti nan baryè a travèse lari a pise nan rigòl la monchè moute wo wi wi cheri kiyès ki pral chanje kòb la pou mwen pou pa wè eh anfèt m tap twalèt tou hein twalèt kenbe banm twalèt la pito oh ebyen pase non al twalèt e pòt twalèt la wi. Priye konsa?
Oh wi pase wèl twalèt. M pi twal lakay kou. Yo ap gentan rive.
Pa ou sa m tande kret lwen an. Non 5 kous machin pa lwen.
Mph ebyen ale nou al fèl lakay ou. Cheri si moun nan bezwen twalèt fòn ka bal kote poul twalèt. Map pranl la pito.
Mwen vini dok ou pa gen pwoblèm. Mph. Nou paka ale pi lwen pi lòt bò. Jenòm nou pap fon wonn pòt la.
Cheri. M di ret la.
Men kiyès ki pral chanje kòb la pou mwen la. Sa wap fè pou 7 lan kounya. On moun dim si 7 lan ane non. Konsa menm mezanmi, sèl te avèti non, m pat konnen l te konsa. Premye fwa wi. Wi se premye fwa, m pat konnen l te konsa. Li santi wi.